Bonjour ou byen bonswa tout abòne nou yo ou byen tout lòt moun kap tande ti koze sa nou pral fè. Rezon ki fè nou pral fè ti pale sa se paske nou genyen kelke kòmantè nan inbox youtube nou kote abòne nou yo kelke ladan yo di yo ta renmen pou nou fè yon ti pale konsènan vòt popilè e les grands electeurs aux Etats-Unis. Nou sonje ke an 2016 Kandida demokrat la li te genyen vòt popilè men li pat genyen sa nou rele kolèj elektoral. Pafwa tèm sa li bay anpil konfizyon, se poutèt sa nou vini nan eleksyon sa 2020 la ki opoze aktyèl prezidan Donald Trump anfas ansyen vis prezidan an Joe Biden, Joseph Biden, nou deside pou nou fè ti pale. Pou nou plizoumwen bay enfòmasyon ki diferans ki egziste ant vòt popilè e les grands électeurs. Kisa ki gran elektè a? Kisa ki fè yon moun ou ka genyen, yon kandida laprezidans ou ka genyen vòt popilè men ou pa genyen eleksyon an? Mentnan, kisa ki fè fenomèn sa a pwodui? W ap gade w ap wè aktyèlman ofiramezi ke jou eleksyon ap avanse, stasyon laprès an jeneral, tout lòt konpanyi ki fè, ki dedye yo nan rechèch statistik avèk syantifik, yo pa vrèman vini avèk pousantaj, yo vini avèk yon kantite ki se 270. 270 gran elektè, Gran elektè sa a li konpoze de senatè e depite nan chak eta. Tankou si wap gade imaj sa a nou genyen se yon ki ki se yon imaj ke cnn pwodui. Li montre ke nan lè w baze w sou kolèj elektoral nou pral esplike tout tèm sa yo tankou wap wè yo e wap wè Nan tit yo yo, y ap pale w de kolèj elektoral. Se tèm sa a yo itilize lòt bò a Ozetazini, kolèj elektoral. Nou menm ann Ayiti, lepli souvan, nou plis itilize de gran de de gran elektè. Gen lòt peyi yo rele yo sipè delege. Men, an reyalite, se Kolèj elektoral. Nou pral pale de sa ki Kolèj elektoral epi nou pral ba w plis enfòmasyon. Men nou te vle vini avèk dènyè imaj sa a ke cnn li pibliye, li montre ke aktyèlman la Joe Biden pa bezwen fè anyen, daprè daprè enfòmasyon sa yo. Joe Biden te mèt annik chita lakay li, kwaze pye l pou tout rès jou yo pou jis eleksyon fèt, li deja fè plis ke kantite. Gran elektè lap bezwen pou li prezidan. E wap wè wap menm wè si w swiv nouvèl Etazini wap wè wap menm wap wè ke menm nan dènyè semèn nan kote Biden te gen yon yon deba pou l fèt anfas Donald Trump nan semèn li pral fè deba a li pran 4 jou konje li pa menm fè kanpay menm li santi l konfòtab avèk done sa yo ke laprès E lòt enstitisyon ankò yo jwenn ke Biden li deja genyen. N ap gade kat sa a, men avan nou nou pral eksplike w, n ap retounen sou kat la, fondamantal, fondman kolèj elektoral la. Kolèj elektoral la li konstitiye menm jan nou te di lansanm dè depite e senatè Ozetazini. sa a ki rive o nonb de 538. 538 sa a li genyen 438 reprezantan, reprezantan yo se ekivalan depite e 100 senatè. 100 senatè sa vle di nan chak eta gen 2 senatè. Kolèj elektoral sa a, sa l genyen ladan sèke li pa pataje chak eta Kolèj elektoral la, moun ki genyen eta a, pe enpòt ki kantite pousantaj li genyen, yo ba l tout reprezantan yo. Mentnan, nan eleksyon, lòske eleksyon ap fèt Etazini, se tip de kat sa yo ou wè. Paske nan kat sa a, li detaye chak eta epi l di w konbyen gran elektè ki nan chak eta sa yo. Tankou si w ap gade Florida ki tou prè nou la, Florida gen 29. Mentnan ki jan kandida la prezidans, paske se eleksyon prezidansyèl la ki ki fonksyone konsa. Eleksyon prezidansyèl la nòmalman moun nan lòske popilasyon sòti l al vote, li pa vrèman vote pou prezidan, se sa pou n konprann nan, li vote pou reprezantan l yo. L vote pou senatè, l vote pou depite. Lòske l fin vote pou senatè, l vote pou depite, mentnan, kantite senatè avèk depite nan eta a, li otomatikman plase nan kolòn moun ki genyen eta a, nenpòt pousantaj li gen. Li te mèt minim, li te mèt gran, yo pa pataje. reprezantan yo se la pwoblèm vòt popilè la li sòti mentnan lòt kesyon anpil moun poze yo di men poukisa anpil sondaj di w din fason nasyonal Biden ap mennen bon nasyonal la se sa se ti difikilte sa l genyen li bay li an pousantaj byen ke eleksyon etazini eleksyon prezidansyèl li fèt eta pa eta komin pa komin Lòske sondaj yo yo pwojte, yo reflete doun fason nasyonal kantite moun, popilasyon nasyonal ki apiye yon kandida, w ap wè li an pousantaj. Men lòske vrèman kat elektoral la k ap travay pou chak kandida wè kibò pou l fè kanpay, kibò pou l pa fè kanpay, se afè 270 sa a, se li menm. Se li menm e sa fè w ap wè nan dènyè jou eleksyon yo e le jou eleksyon an menm lèske y ap di w entèl genyen entèl genyen w ap wè se kat sa a le pli souvan ki pral pentire de ble e wouj. Chak yon kandida genyen yon eta. Si se Joe Biden tout eta Biden gen wap wè li ble, tout eta Trump gen wap wèl wouj. Men map kat sa a se yon kat yo fèl apati de sondaj aktyèl sondaj. Men byen ke w wè kat sa a li vrèman di Biden ou pa bezwen fè anyen ankò men sa se pa vrè reyalite. Kolèj elektoral la sa pou nou konprann ladan an 538 gran delege sa yo, oubyen gran elektè oubyen gran delege sa yo, yo pa sòti pou y al vote. E dezyèmman, kandida alaprezidans la, lòske yon kandida alaprezidans li fè 270, li tou genyen. Paske pa gen yon fason pou lòt la vin fè 270 ankò, lòske ou divize sa a. Kilè sa pral rive? Sa pral rive jou eleksyon an, le pli souvan. Ki jou eleksyon an fèt? Jou eleksyon Etazini li fèt Premye madi ki swiv premye lendi nan mwa novanm chak katran. Pa gen manti nan sa. Nou te ka ouvr yon ti parantèz pou nou di, se peyi pa nou, jiskaprezan ann Amerik la, prezidan pa konn ki lè manda l fini, senatè pa konn ki lè manda l fini, Toujou gon pwoblèm avèk konsèy fòk gen konsèy elektoral non seri de peyi ou pa menm tande afè konsèy elektoral ou pa tout moun konn kilè manda tout moun fini sa se yon bagay pou nou korije isit la lakay pa nou mentnan tout Moun Ozetazini konnen ki lè eleksyon fèt. Alò n ap pale moun ki gen bon sans, moun ki oryante, moun ki di yo pral vote, yo konnen ki lè eleksyon fèt. Pa gen moun k ap di w fòk gen e opozisyon poko dakò konsèy elektoral oubyen prezidan, bagay sa yo pa egziste. Pwoblèm ki vin genyen Nan afè vòt popilè la, se konsèp anndan konstitisyon amerikèn nan ki rele winner take all. Sa vle di moun ki gen a li pran tout. Tout kisa? Tout reprezantan yo. Kisa sa vle di? Sa vle di lòske yon moun li genyen nan 48 eta isi ozetazini yon kandida a la prezidans, lòske li genyen Vòt popilè nan yon eta, yo pa pataje reprezantan yo. Yannick bal tout, yo ekri tout pou li. E pa kòmsi moun, rep, gran elektè yo pa sòti pou yal vote. Yo chita lakay yo tankou tout moun yap gade eleksyon. Sa se reprezantan yo ye, se senatè, se eli. Otomatikman, ou genyen, pa egzanp, kandida ki genyen Florida a, yo pa nan pataje kantite reprezantan yo pou yo di moun ki gen plis la yo ba l 15, moun ki gen mwens la yo pa nan sa. Moun ki gen an yo ba l tout pou yo fasilite pou eleksyon an fèt va fasil, pou rezilta yo vini fasil. Sa vle di, sistèm elektoral la li pa pèmèt pou gen yon pataj pwopòsyonèl. Si sa te fèt, Tout moun ki gen vòt popilè la li t ap otomatikman genyen plis ke 270 oubyen 270. Fòmil, moun ki genyen an pran tout, winner take all, moun ki pèdi a, li pa gen anyen. Ann pran egzanp pou nou ka byen asimile sa, ann pran egzanp Florida. Nou pral pran egzanp ni sou demokrat ni sou repibliken. Florida, pou rezon k fè n pran n tou e pase gen anpil ayisyen k ap viv Florida. Konbyen senatè Florida genyen? 2 senatè. Tout eta Etazini gen 2 senatè. Sa vle di an total Etazini gen 100 senatè. Konbyen reprezantan? Reprezantan nou te ka di li ekivo avèk depite an Ayiti. Florida genyen 27 reprezantan. 27 plis 2 sa fè 29. 29 sa yo se sa a wi. Se senatè avèk depite ou tande y ap di w ki gran elektè a. Etazini lòt bò a nan sistèm pa yo, yo rele l kolèj elektoral. Sa vle di kolèj elektoral Florida li gen 29 reprezantan. 29 reprezantan sa a nenpòt moun ki genyen l, y annik pran nimewo 29 la yo ekri l nan espas moun ki genyen l la. E pa kòmsi pou yo di w gran elektè sa yo yo pral vote apa. Non. Se vòt popilè la ki jenere li. Mentnan yon lòt dosye pou n pale. Ebyen, ki rezon k fè yon moun gen dwa genyen vòt popilè lè peyi l pa genyen eleksyon an? Paske gen yon seri de eta ki gen plis moun men kantite reprezantan yo genyen an li pa vrèman pwopòsyonèlman lye avèk kantite de moun yo genyen an. Sa vle di, yon kandida k ap fè kanpay li, ki fikse l nan gran elektè, li pa menm bay vòt popilè regle pou li paske l gen yon estrateji pou l al fè kanpay li egzakteman nan yon seri de eta ki enpòtan, ki kle epi ki gen plis gran elektè. Sa vle di, venkè chak eta, eksepte 2 sèlman, Venkè chak eta yo, yannik ba yo tout 29. Tout kantite yo gen an. Nan ka Florida yo ba yo tout 29 la. Pa gen yon pataj. Si w pran egzanp, an 2012, Obama te fè 50 pousan moun ki te, demo, Repibliken ki te dèyè l la te fè 49. Yannik ba l tout 29 la. Yo pa nan pataje l. Trump tou, Trump genyen Hillary Clinton menm jan Obama te genyen Mitt Romney avèk yon diferans de 1 pousan, yo bay Trump tout! Se la a pou w konprann ki jan Se poutèt sa, Demokrat yo, Pati Demokrat la, yo ta renmen chanje, yo menm manifeste angouman, volonte pou yo chanje sistèm elektoral la, paske Demokrat rann yo kont ke, Pafwa yo li plis fasil pou yon repibliken ki konn fè kanpay pou l genyen avèk kolèj elektoral la epi yo menm pou yo ret dèyè avèk sa nou te ka rele vòt popilè ki pratikman pa rezoud anyen. Yon abone ki te poze nou kesyon li di bon pwiske 2016 Sondaj yo te prèske menm jan an favè Hillary Clinton. Nou an 2020, menm sondaj sa yo an favè Joe Biden, an fas menm Trump la ki te gen an 2016. Ki sa pou nou kwè? Ebyen, an reyalite, sa pou konprann, e pa pou sa pou kwè non, sa pou konprann, paske jou eleksyon, eleksyon Etazini l fèt, menm jan nou te di, Chak eta par eta, l pa fèt d'une façon nationale. Si l ta fèt d'une façon nationale, yo te ka di bon. Yo te ka kwè sa. Mentnan, yon lòt bagay pou konprann. Sondaj sa yo ki fèt la a, se yon seri de sondaj ki fèt d'une façon tradisyonèl. Gon seri de dinamik nan demografi ki chanje e ke konpani sa yo k ap fè sondaj sa yo, yo pa pran tout eleman sa yo an konsiderasyon. Sa se youn nan rezon ki ka fè wè jou eleksyon ka gen anpil sipriz. Ki ap gen sipriz? Wap ap toujou gen sipriz paske loske yo di w nan loske yo di w Biden ap mennen 14 pousan epi lè eleksyon fèt ou ta wè li genyen a 1 pousan ou tap di men moun sa yo pat konn sa yo tap di a. Ebyen sak ta pi rèd toujou ou ta wè si se malgre tout sondaj pou ta wè menm sak te rive an 2016 la rive ankò. Kisa pou rive konprann se ke sistèm sa a, sistèm gran elektè a, kandida ki plis konprann sistèm nan, kanpay ki plis konprann sistèm nan, pou l fon eleksyon ki fokis eta pa eta, komin pa komin, pou l fokis li nan gran elektè, Sa depan de kijan lòt kondisyon, lòt varyab ki lye avèk moun nan, avèk pèsonalite l, avèk kijan de karizm oubyen si eleksyon an, si kanpay li a gen anpil moun ki gen anpil antouzyasm, tout sa yo, se sa ki fè eleksyon. Sondaj sa yo, se pa yo menm, sondaj sa yo nimewo yo, yo pa menm konnen Se nimewo sa a yo ou ka fè anpil konfyans lòske w gade sa k te pase an 2016. Mentnan, avan eleksyon an fèt, nou gen yon lòt videyo nou pral fè pou nou montre w ke pou nou plis reponn avèk kes dènye kesyon an, gon bagay rele w moun ki vote pi bonè. Eleksyon kòmanse, gen plis ke 80 milyon moun ki gen tan vote deja. E vòt sa a yo, sa yo gen tan kontwole, yo rann yo kont yo pa menm prè de sondaj sa a yo. Nou pral fè yon emisyon avan eleksyon an si nou gen tan pou nou montre w ke kanpay Trump la li menm li vini ak yon seri de done ki baze dapre sa yo di, ki baze sou yon lòt fason modèn pou analize done statistik yo, yo di yo menm se yo menm ki devan Biden. Nou pral vini ak done sa yo pou nou montre w, pou nou ekspoze yo avan eleksyon an fèt. Mèsi pou. patisipasyon w mèsi pou atansyon w si w renmen videyo a ou gen dwa like li ou pataje l ou subscribe plis souvan nou fè videyo apati de kesyon abone nou yo poze mèsi anpil.